Yo di m konsa ke depi vandredi, samdi, tu konpran? Tout mesye ap pran kondisyon.
Ok. Ok.
Y ap anndan. Tout ap sou plas. Men m pre, ni prezans ou, ni prezans sivil ap la tou pou kontwole tout bagay.

Non pa de vizit la se depi le bon an tou m vin viv le 7 le 6 men pou weekend nan. Ok. Jodi an jeudi ok. Ok. Le vendredi konsa vendredi swa pa de vizit. Nou pap tolere ankenn moun ki pa gen anyen pou yo fè sou la lwa. Ok.
Pa de vizit ok. Trè byen.
Answit, sof e kanmenm fò m ta konnen si m gen vizital k ap fèt m mande yo ki bi vizit la, ki sa, sof vizit e de tout lè fason se mwen k pou otorize l, lè ap di mwen, ou konprann, m ap kenbe kontak, sof vizit anbasad amerikèn,
anbasad Kanada, anbasad de Frans. Ok? Ok. Menm core group nou pap aksepte l. Ok menm le core group.
Core group menm loni nou pap aksepte yo. Ok eske otorize m mon komandan eske otorize m pou m kopye rapidman sa w ap di yo paske ou konnen ke m ka bliye antretan donk a di ke ban m kopye rapidman. Ok ok wi wi je koute donk mentenan sèlman l anbasad amerikèn. Selman l'ambassade du Canada, de France ok. E fom konnen, e fom konnen.
Ok, ce serait vous informer. Ok. Wi.
Vin chèche m. Très bien.
Gen vpn paske m loje nan petit bois. Ok, ok très bien. Donc a di ke, bon komandan tu sais que je vais, m vle, m vle konn tout operasyon bagay la, a di ke toi tu seras a petit bois, donc tout deplasman ok ap asire l mwen menm.
Wi, map voye deplasman pou mwen. Ok.
Paske lè sa a eske map gen tan, mwen ka vini pandan se tan bezwen vin fè yon a la fin vin fè yon gade e kote e enstalasyon ap fèt. Trè byen.
Nou pale a.
Trè byen. Ok.
Trè byen. Ekout, mwen avèk e sivil, e sivil tou.

E pou sekirite zòn nan nou gen us ap nan frape nan gen moun kap anndan gen moun kap deyò palè a tou men nap konn fè nap fèl kòm dabitid menm jan nou konn gen apui de lòt lòt lòt inite espesyalize yo pa egzanp cimo Dmo etc pou deyò a.
Ok ok men men mwen kontan men mwen gon kesyon men eske ou nou gentan komanse planifikasyon avèk yo paske ou konnen ke fòk nou fè jeu dansanb lan byen pou evite pwoblèm donk eske ou panse ke simo deja o kouran udmo etc non pas ankò Nou pa o kouran se nou ki konnen kisa nou konn fè m pa konnen mesye m pa konn Enben ok men map enben se ou kounye a se ou k pou dim kilè pou m rantre an kontak a mesye sa yo a kòmandan simo udmo.
Ebyen wap fè sa di si ou wè sekirite sa fò mwen menm m pral repale avk li ankò fòn ta bezwenn sekirite sa map pale w la. Tèt ou sò di sam di depi sam di yo m pa konnen ou konprann. Ok trè byen trè byen. Nap gentan repale sou sa. Trè byen mwen kontan. Ou konprann.
Trè byen. Ap gentan repale sou sa. Trè byen. Ok.
Mè dan. Bon komandan. Donk kisa ankò. Ahan. Mwen gen yon kesyon ok dòd tekniko politik pou ou ok. Ahan. Paske mwen konnen ke nan nivo ou yan kòm enspektè enspektè enspektris jeneral padon ou lan nivo politik kanmenm o nivo la sekirite piblik e vu mwen menm mwen se komandan USGPN mwen menm tou m lan nivo politik donk sa di ke fòk nou teni kont de politik la. Donk mentnan, le prezidan Jovenel sera contacte e yap mete l okouran kiyès kap fè sa paske mwen menm m pa ka, si m pa gen on eleman lan men m, m pa ka arete prezidan. Repete sa w sot di a m pa tande l byen, repete. Pou le prezidan Jovenel, ok, pou mwen ka deside mennen l lan peti bwa a pa egzanp, fòk mwen ta gen des eleman lan men m, apati de kisa ke m pral pran prezidan pou m mennen l peti bwa. Des eleman lan men w lan. Mwen pral pale sa a Philippe paske gen bagay ki deja fèt, gen manda ki deja fèt e dcpj o kouran. Ou konprann?
Mwen pral fin yole l ankò
pou n pale. Ah ok, paske jan m di w mwen konprann dada a di ke si je le manda an men m ap ekzekite l menm son polis mwen ye, on polisye m ye donk si m gen manda a m ap ekzekite l. Ap gen manda. Ap gen manda. Ok. Ap gen manda.
Se te map gon manda, manda gentan al pran fòs lòt bò, manda tounen isit, pase nan baz lamekin etc ok. Ok trè byen. Dòk ap gon manda, wap fèl konsa, Xavendo ap gon manda. Ok trè byen.
Answit son bagay nou vle fè pou pa gen ankenn kasyè ou konprann. Trè byen, trè byen mkonprann.

Nou ap pale avèm men se menm kap fè lyen ant mwen menm avèw si gon bagay pou fè eskizew si gon bagay pou fè lap vin pote manje ou konprann ok epi lap pote bagay pou pote yo map bal yon pikòp poul fè sa epi aprè mwen diw samdi swa kap gen aprè midi ahan demen aprè midi wap tandem ahan wap gen pou voye 20 a ant 20 e 30 ujpn nan ti bwa.

Mezanmi bagay yo konprann. Ok.
Ok men koman koman koman ak koman e latmosfè a la ou t ye?
Pou pou m di w franchman e solda m yo anfòm, tout moun a geri. Bon nou la nap travay ou jou le jou paske pa bliye ke USGPN fè gad pos tou donk tout pos mwen kouvri tout a fèm nòmal. Donk pa bliye ke malerezman ou erezman je ne se pa gad la pa fin twò swiv politik la. e nou fon jan tou nou pa gen ken diskou politik avèk yo donk ki vle di kwa yo jis konnen ke yo vin koupe pòs yo epi yo la pou yo just bay sekirite ok pa egzanp wap rann ou kont ke prezidan Privert te gen pwoblèm yè ki kan menm pa ki te gen pwoblèm yè e wap wè ke malgre tou nou voye USGPN kal fè travay lan de manyè pwofesyonèl paske se yon ansyen prezidan il a dwa a la sekirite prezidansyèl e se nou kal evakye misye nòmalman san patizanri ou konprann nou pa gen kan nou menm ou konprann nou la pou nou travay.
Jisteman mwen kontan. Donk mwen kwè ke tout moun ap okouran pou kasasyon an, tout moun ap reyini nan Peti Bwa, tout moun nou ban m lis pou moun ki la yo, dcpj deja okouran, moun sa yo deja fè ti brifing avè yo, ou konprann? Klè. Dcpj, komisè a ki tou pre m nan la tou, komisè a Tabar.

Ok m pral eseye al nan biwo l pou m konn si l rive deja paske mwen m nan biwo pa m m pral eseye al nan pa l ok. Pat pwoblèm.

Bezwen.
M pale ak ni Filip ni Watnot la. Hein?
Non, m pale avèk tou lè de.
Wi. Donk pou le moman mwen menm je suis nan ti bwa sa fè sa pral fè kèlke jou m oblije antre nan ti bwa pou lavi fòs ba m nan ti bwa wè m. Ok, trè byen.
Sekirite pou wè m.
Donk mwen menm si m ap deplase tou m ap deplase se ou menm k ap ban mwen sekirite kounya si m bezwen yon bagay. Pa de pwoblèm mon kòmandan. Ou konprann?

a la vit ou konprann ou konprann nou pa konnen sa kap pase ou konprann nap la priyè pou tout bagay pase byen antouka ou konprann kòm nou menm nou menm se de
Alo?
Politik anyen ditou pa aksepte. Atan mwen, repete mwen paske ou konnen ke Djisla bay de koupur a chak fwa wi. Ou dim kisa?
Wi mwen wè sa wi. Kò gwoup pa ladann, onu pa ladann, ankenn enstans politik sou teren an la pa ladann. Ok. Kò gwoup non, onu non e ankenn enstans politik sou le teren. Trè byen.
Ok. Ok. Tout moun ap an kondisyon,
ap su plas, y konpri prezans ou a prezans yon sivil. Fò mwen rele sivil, prezans sivil. Ok. Ok.
Men nan je not kestyon, pa rapò a sa moun yo dim yo, ok, paske bon, je ne sa si se son le menm person ki vousou kontakte, ok, men yo pale m tou, ok, de yon enstalasyon le nan lundi 8, etc. Wi, m ap vini, m ap vini.
Ok.
Poukwa, paske, poukwa je fè la kestyon, se pa bliye ke, mwen te vle konnen, konnen prezidan li menm ki kondisyon pal, bon, ki sitiyasyon pal li menm. Tande, ekout, ekout, prezidan. Le matin si rete jisko 7 o maten wap tande m?
Wi map tande w klè m kontan. Alo? Wi je suis la je suis la.
Le 7 la nap oblije choz li kontrole li ou konprann? Ok. Nap oblije kounye a m pa konnen te gon manda tou pou ekzekite yap oblije pran li. Ok. Pou yo vin mete l nan. Ou konnen konplèks Peti Bwa a?
Konplèks ki pi ba anbasad amerikèn nan?
Wi.
Ok. Ahan.
Pou yo vin mete l la. Trè byen. Lè sa potorize, l ap gen kanmenm sekirite toujou avè li, ou konprann, pou mete anndan an. Trè byen. Answit, n ap rete a dispozisyon. Si mwen menm mwen ta.

Wi map tande. Donk gen mesye yo ki kontakte m talè a ok yo di m ke ou ta sipoze ban m lis envite yo e lè a pou dimanch pou m ka kòmanse travay bon byen sur mwen deja an bon se sa map fè la ok mwen deja an kondisyon wi mwen deja an kondisyon wi mwen deja an kondisyon de nan palè tout twoup lan la mwen pa avèti pèsòn pèsòn moun pa konn anyen sof kòmandan sivil ki plis ou mwen gon ide. Paske m te plis mwen pale de sa avèl hier donk donk ou nan se enstriksyon nou map tann. Wi se sou lis map travay la pou kontrè se sou lis sa se sou kote yon yon jij la nan lakou pou te banm lis se jij li yo kote moun nan pral prete sèman epi m pa jwenn li yo dim li pa lakay
Bon komandè, kominikasyon an te koupe pandan yon bon ti tan. Ou pa ta renmen ke mwen rele w nòmal pito epi w eseye pale? Ou pa bon non, men.

Alo. Wi mwen komandan. Wi ya di ke e e e e lis moun e lis ekip foutbòl la. Ou konprann? Li se pou foutbòl la e se sou li map travay la. Paske m pap ka fè l pou kò mwen, paske fò m konnen, fò m konnen non abit. Ou konprann? Donk mwen se pou fè de abit, se la m ta al dèyè l la. Kote yon moun, moun nan pa la pou l te ban m non tout abit yo. Aprè sa pou yo tape yo pou yo voye. Ou konprann? Se sa map fè la kounya paske fò genyen, fò genyen, fò genyen. Ou konprann? Si ap genyen.

Mon komandan. Alo moun yo? Alo? Alo? Oui, mon komandan? Oui. Oui. Oui, alo? Oui, mon komandan.
Mwen pat vle relo bonè maten an. Wi map tande. Donk gen mesye yo ki kontakte m talè a ok yo di m ke ou ta sipoze ban m lis envite yo e lè a pou dimanch pou m ka kòmanse travay bon byen sur mwen deja an bon se sa map fè la ok mwen deja an kondisyon wi mwen deja an kondisyon wi mwen deja an kondisyon 2 nan palè tout troup lan la mwen pa avèti